Hey guys sa kap fèt sa kap fèt what's up what's up hey depi nou wèm se Wilguens variety ki antre lakay nou an gran jan an penpan hey abòne avèk chanèl la ou menm ou menm wèm zou bay chanèl la like like videyo nou bay chanèl la yon pous ble epi Nap lage kout frap la voup aaaayt Nan peyi pa nou gen yon pwovèb ki di ou pa ka achte kabrit ou reve bèf gen yon lòt ki di bounda ou won wap pete kare. Men lavi montre nou diferan de pwovèb sa yo. Lavi ba nou lòt fasèt de pwovèb sa yo. Pase se mete yo mete pwovèb sa yo lan tèt nou. Yon fason pou nou pa avanse, yon fason pou nou rete anba yo. Men, lè nou gade, yon moun ki gen rèv, yon moun k ap lite, k ap goumen pou l mache dèyè rèv li, pou l mache ak rèv li, pou l reyisi rèv li, ebyen pwovèb sa yo, m vin pa mete yo kòmsi yo reyèl. Se de bagay moun mete lan tèt nou pou ke nou pa pwogrese. E, sou wout nou, n ap rankontre avèk anpil moun lè ke nou gen rèv, lè ke nou vle reyalize de bagay ki bon pou nou. N ap jwenn de moun k ap ba nou tout kalte konsèy, k ap ba nou tout kalte pawòl. Genyen k ap ankouraje nou e genyen k ap vin dekouraje nou tou, k ap vle mete rèv nou an nan sans pa yo. E yon moun pa dwe pran sa moun vle ba ou pou w ka avanse avèk sa ou menm ou vle. Si w gen rèv, ou vle reyalize rèv ou, w ap jwenn moun k ap di w, non pa fè isi, non pa fè l konsa. Se pa paske ou pa dwe pran konsèy nan men moun, konsèy bon nan men moun. Granmoun sitou, konsèy granmoun yo bon. Men dèfwa yo pa ale nan sans ke rèv ou a prale a, se sa li menm li panse pou rèv pa l la, se li l vle ba ou pou rèv pa w la. Donk, ou menm, ou dwe goumen pou pwòp rèv ou, ou dwe mache dèyè pwòp rèv ou. Pase moun ap vle detounen w, moun ap vle ba ou sans rèv pa yo. Men fò w gen entèlijans. pou mache dèyè rèv paw la. E mwen menm daprè eksperyans kem fè nan lavi, mwen te konn jwe foutbòl lèm te piti, m te konn fè gadyen de bi byen, M te konn make devan tou, atakan, men m pa t yon gran gran atakan non, men m te konn fè anpil gòl. Epi, m te vin renmen mizik tou palaswit. M te toujou ap wè kijan ke m ta kapab grandi nan fè mizik, paske m te wè mizik te vin pasyon m. Ebyen tout moun mwen te kontre sou wout mwen pat janm gen youn ki te vle ankouraje m de fason konsèy oubyen de fason ekonomik pou ke m te avanse nan mizik. Sitou alepòk. Se rap m te chwazi. Ragamuffin se t yon stil ki te sot deyò, k t ap antre lakay nou an Ayiti, kote anpil moun te gade l avèk move zye. Yo te wè se bagay vagabondaj, se bagay timoun pèdi. E bagay mal frendeng paske Haiti pa gen bagay sa. Donk se imite wap imite. Donk te gen anpil pawol pat vreman gen ankourajman pou m te rete pou m te reyalize rev sa. Men pa la swit nan mache mache chèche kontak M te vin an kontak avèk anpil gran mizisyen an Ayiti. M pa bezwen site non yo pou dè rezon. M rankontre avèk yo, pwopoze yo kòman yo ka ede m pou ke m te fè mizik. Donk ou byen rap ragamuffin. Pot ko gen king pasi, pot ko gen original rap staff, men te genyen Top Adlerman ki te gentan ap chante sou non e sou non oh m pa raplem non, non Top Adlerman te gon lòt ti non a lepòk ki pot ko

nan radio tropic FM yon bon zanmi kite wèm tèlman fou pou mouvman sa mte di monchè map fon bagay pou map e operatè mwen nan radio tropic FM mpral fò m kontan avèk master dji kòm mwen li menm li entèrese avèk mouvman sa li kapab edew pou anrejistre mizik pou wè kòman w ta pèse paske se sa w renmen se sa ou vle. Ebyen m te ale nan radyo tropik FM m te kontre avèk mesye Master Dji li te fèm chante de twa vès epi l te di m piti ou bon ou bon ou ka chante ou bon piti m gen pou m vwayaje lè m retounen m gen yon pwojè Haïti Rapennraga dezyèm vèsyon Matcharit plis. Map fon yon jan poum fè w patisipe nan nan aktivite sa anndan pwojè sa. Bon, se te premyè chans ke m ta pral jwenn nan mizik ke yon moun te plizoumwen akeyi m paske li menm li te anndan kè domèn nan. Paske lòt moun mwen te rankontre yo se de nèg ki te lan konpa yo ye, m pap site non yo, nèg ki lan konpa. ki petèt tap travay, tap goumen pou rap ragamòfin pa grandi an Ayiti. Men Master Dji li menm ki anndan mouvman rap, ki te kòmanse ap fè rap, ki ede lòt jèn fè rap, li te plizoumwen konprann mwen e li tap fèm patisipe nan pwojè Ayiti Apen Raga dezyèm vèsyon Matcha Wid Plis. Ebyen, Master Dji vin pati. Malerezman pou mwen, e pou li tou, lè l retounen, li retounen malad grav, grav, grav, grav. Pwojè a pa ka abouti a fen. Jis kèlke mwa apre, se nouvèl lamò Master Dji ki te pran peyi Dayiti, Master Dji mouri. Rest in peace Nostedji. Humm se konsa m te santi se yon gwo kou m te pran paske m te bezwen piblik la rekonèt mwen, fè konesans ak piblik la. M chante legliz, m chante lekòl, m chante nan ti pwogram katye men yo pa rive twò lwen. E klas moun pou m ta touche yo, m pa gen chans touche yo paske de moun ki gen mwayen ekonomik lan men yo, de moun ki konn sa k mizik la, ki te ka di a piti sa a rap byen, piti sa a chante byen, me knprann, ke n avanse avè l. Donk kote m chante yo, de moun mwayen yo pa twò gran epi tou yo pa konnen domèn mizik pou di yo ta kapab pran m, ankadre m jan ke m ta vle l la. Non sel master jack te ka fè sa pou mwen bon nouvel lamò master dji mouri m pa konn ki lot kote anko m ka frape ebyen nou te la nou te la nou goumen nou goumen men pat gen yon Kòmsi m te kòmsi manke fè tèt mwen konfyans pou m ret nan batay la dyanm pou jiskobou. E se sa m vle fè nou konnen jodi an, se goumen, goumen, lite, lite pou rèv nou. Goumen pou ke rèv nou reyalize. Goumen pou ke nou stil mache avèk rèv nou. Manman m papa m a lepòk pou m ta anrejistre yon mizik m t ap bezwen 1500 dola ayisyen, 1500 dola ayisyen pou n ta di konbyen goud li bay se 15 mil goud non 1500 dola ayisyen se 5 mil goud 7500 goud. Hum 7500 goud. Donk pou n ta gen 7500 goud, li pa t osi fasil. Men paran m, si yo te biliv nan mouvman an, yo te wè avni pou mwen ladan l, Yo te ka renmen stil pou mwen. Men menm paran m tou, pwòp fanmi m, moun ki pi pwòch mwen, menm lè yo ta gen mwayen, yo pa t wè sa se yon bagay ki gen yon avni pou yon jèn gason k ap grandi pou se sa l vle fè. Paske lè a, afè rap ragamòfin nan pa t sonnen twò byen nan zòrèy anpil moun ann Ayiti paske yo te pran sa pou Dyab. Se tou bagay dyab yo te panse l te. Se King Passy ki pral kraze tabou sa. N ap rive ladan. Ebyen, mwen pa t kapab jwenn solisyon. Men tou m te manke goumen tou. Paske m jwenn 2 gwoup nan kè vil la. Paske m pa nèg vil la dirèkteman. M se nèg Pòtoprens men m pa nèg santre vil Pòtoprens. M se nèg Site Solèy. M se nèg Laplèn Wout Nèf. Donk, m jwenn de gwoup ki pwopoze m fò m ta ka ret lavil paske repetisyon yo fèt lannwit. Manman m pa t dakò pou m dòmi deyò. A katòz, kenz an pou m ta ap dòmi deyò. Fò m ta chèche yon fanmi, yon bon pwòch ke manman m konnen, papa m konnen pou ta aksepte m dòmi lakay yo. Jiske la li pat twò fasil e mwen tou m pat panse avèk sa kòmsi sa manman m deside a sa papa m deside a m ava fè rap ragamòfing m pa wè anyen ki serye ladan bagay vagabon bagay nèg tèt trese bagay Ou pa nan bagay konsa. Bagay gangster. Ou pa nan bagay konsa. Donk yo pa t pran avni ladann. Ebyen, yo pa ni pwopoze menm ou ta al dòmi kay entèl, ou ta al dòmi kay entèl. Men mwen menm tou, m te plis kwè nan sa y ap di m nan ke m te kwè nan rèv mwen. Ebyen m tande yo, m aksepte. M rete la, m kofre, m kofre, m kofre. m pa al dè okenn lòt aktivite, okenn gwoup, okenn moun pou ke m ta pi pwòch santrevil, pou ke m ta nan repetisyon, pou ke m ta avanse. Men m te trè bon, trè bon, trè bon. M te ekri mizik avèk yon fasilite. Sa m wè a m tou ekri sou li. Istwa m tande a m gen kapasite m tou ekri sou li. M te trè bon alepòk. M te trè bon. Men malerezman, m pa t goumen. M pa t goumen. Se sa k fè m ap di nou menm. Mache dèyè rèv nou. Paske mwen m pa t mache dèyè rèv mwen. Rèv mwen te sal, se sa rèv mwen te ye. Se te mache dèyè rèv mwen paske m te konn rap, m te konn ragamòfin, m te konn ekri mizik yo. Ebyen, sa se talan. Men si m gen talan, m kapab reve avèk talan m. Bgy m konnen peyi an se peyi k difisil anpil pou jèn reyisi avèk sa ke yo ka fè wi. Se bagay trè difisil tout moun konn sa. Kijan peyi nou fonksyone, kijan peyi nou ye. Pou nou avanse avèk sa n ka fè se pa bagay ki fasil. Menm lè yo wè w ka fè byen. Gon gwoup ki chwazi sa, se gwoup sa a menm pou m avanse avè l. Se nan klas sa a m pral chèche moun pou m avanse. M p ap desann nan klas anba a pou m pran moun pou m al chèche. M p ap al ede moun nan klas anba. Paske gen wo, gen ba nan peyi a, nou konn sa depi dè tan e dè tan. Gen klas moun anwo, gen klas moun anba. Moun anwo a menm pa ka fè l byen, Moun anba a ka fè l byen. Donk yo pap pran moun anba a, y ap pran moun anwo a. Mwen m te gen yon ti chans tou piti paske m fè de piblisite. M fè yon piblisite pou Sekola, m fè yon piblisite pou lèt Lena. Nou wè bagay lontan, Lena potko fèmen an Ayiti. M fè piblisite pou lèt Lena. M fè piblisite pou. Se kou la. Plistelena Li te pase lan Tropik FM egzakteman. Plistelena M pa raple m ki lòt radyo, men pa Sejoune a, Sejoune se kou la. Li te pase nan Vizyon 2000, li te pase nan Tropik FM, Li te pase nan 2 lòt radyo plizoumwen avanse a lepòk. Mwen pa raple m tout, men m sonje Vizyon 2000, m sonje tou Bic FM. Lè a Vizyon 2000 t ap dirije pa yon fransèz ki te rele Catherine Peril, tèlman dam sa a te emosyone pou jan li te fè travay la, paske a lepòk nou ba yon travay, La King Bassy te apèn sòti, 2000, 95, Nou bay yon travay ki egzakteman sa Kingpasy pwodui, tout moun ap rele anmwe Kingpasy, Kingpasy, nou bay prèske egzakteman menm bagay la, men l rele m nan li lan biwo l, Catherine Perry, yon fransèz ki te ap dirije Radyo Vizyon 2000 alepòk, li di m, men, ou fè egzakteman sa Kingpasy fè, tout moun ap pale de li a, men pou ki sa n pa ka avanse, pou ki sa n pa grandi? Li di, bon, m pral chèche kontak pou m fè nou fè Plizyè lòt piblisite nan menm nivo sa pou nou wè si na fè kòb, kijan na ka antre nan studio pou ke nou avanse, pou nou grandi, pou nou bay. Yon etranje, yon fransèz ki te wè l konsa. Men m pa t jwenn yon direktè radyo ayisyen. ki te envite m lan radyo a pou te vin pale de aktivite sa, de rèv sa ke nou gen an tan ke jèn 14, 15 an alepòk. E fransèz la li menm li wè gen talan la, gen avni la, nou ka prepare vi nou la.

Ebyen, nou pa rive abouti. Se jan wè m di n nan, se m pa kenbe rèv la. M pa goumen pou rèv la. M pa mache ak rèv la. Nou menm, konsèy m ap ba nou nou menm, mache avèk rèv nou, mache dèyè rèv nou. Pa tande sa moun ap di nou de mal ou li ka de byen Men se byen pou rèv pal, se sal panse pou rèv pal la li ta anlo fè menm jan avèl pandan ke li pa gen sa lap di a li pa gen lyezon avèk rèv ou a. Pou rèv ou a reyalize ou dwe pase yon lòt fason. Li menm Pal la li de fason lot fason men li vle mete se fason pal la pou pran pou avanse avek rev ou a donk nap tande tout konsey men nou pap pran tout konsey pou ke nou avanse pou ke nou mache avek rev nou se tre enpotan nap tande tout konsey men nou pap pran tout konsey Pouki nou mache avèk rèv nou? Paske nou gen anpil talan, nou gen anpil jèn an Ayiti ki ka fè anpil bagay. Ventan, vennsenkan, gen paran k ap ba l yon plat manje chak jou, k ap ba l vennsenk, senkann goud chak jou. Li te ka kreye aktivite pèsonèl li pou l rantre kòb sa, pou l ka bay tèt li yon pen kontidyen chak jou. Men nou pa bay posibilite a, nou pa bay klima, nou pa ankouraje tou ki rann moun nan vin manke fè tèt li konfyans nan sa l ka fè a, epitou l dekouraje tou ke li pa ka li pa avanse mwen m fin ale m fin granmoun kounya donk gen de bagay m pa kab m pap antre ladan yo ankò ou konprann tankou foutbòl paske mwen menm m fè klas mwen nan foutbòl m fè klas mwen nan foutbòl m antre lan vyolèt atletik klèb

Menm lè tout jwè foutbòl ayisyen pa milyonè, men genyen k vwayaje, Bondye met yon bagay lan men yo, viv avèk sa ke yo ka fè. Mwen tou m tap gentan fè sa byen byen byen lontan tou, men lè m pa ta milyonè, men Bondye tap banm mwayen tou pou m te viv depi byen lontan. Paske m te gen kapasite pou m te jwe nan nenpòt ekip, pou m te fè nenpòt seleksyon. Sitou nan gadyen bi. Sitou nan gadyen bi. Sa m te bon anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Men, alepòk, Lèm fin antrene a violèt la banm ti violèt yo ak gwo violèt nou konnen yo tan alepòk kamyonèt site solèy m kwè li te peye ah m kwè li te peye 3 3 ka pyas kòman 3 ka pyas yo di ayiti 3 ka pyas yon kamyonèt la te peye 3 ka pyas. On Jina m kwè on jou yo te vin nan peyi a ki te rele Jina m kwè te on goud e te gen on seri de ti pate demi dous pate chinwa m kwè pate chinwa yo te vann 25 kòb donk Swa lè n fini jwe, lè n fin jwe sitou. Lè nou fin jwe nan stad la, m rale desann, m vin Site Solèy, antrenè a oubyen Jaki, Jaki anfòm wi Jaki, antrenè a oubyen Jaki ap ban m 5 goud. Nou pou m achte yon jina, pou m peye kamyonèt, e pou m achte pate chinwa, 5 goud. Lè m te gen 14, 15 an, petèt, m kwè sa, petèt 14, 13, 14, 13, 14. Ou konprann? Menm lè sa pou yon timoun, 5 goud pou bwè jina ou manje pate, se te byen. Ebyen, se sa, e konsa l te ye. Donk eske m tap ka rete nan yon aktivite pou 5 goud menm lè m te timoun? M te gentan santi pa gen chans la, pa gen chans men m te kenbe, m fè 16 an, m fè 17 an. Dèfwa nou pa al antrene Depi yo gen yon match enpòtan, yo fè yon fon de antrenman, fò nan jwe, n te tou gen lisans pou n jwe. E men nou toujou kenbe, nou toujou kenbe jis. Men, m vin pa grandi nan foutbòl pou m al nan gwo vyolèt. La m te kab jwenn yon ti monnen plizoumwen, e la m te ka gen chans fè seleksyon, paske pa t gen seleksyon operasyon 2000. 2005 yo te rele l. Pa t gen operasyon 2005. Sa vle di se te minim, kadè e konsa yo te rele yo. Donk m pa t gen chans pou ke mwen te antre nan yon nan premyè vyolèt. Donk. Men m te konn sa m t ap fè lan boul la, m te jwe l e m te fè kan byen. M te ka reyisi, m te ka fè seleksyon, yo wè m di non. Men, tout sa se paske m pa goumen vrèman. M ak m konsyan de tèt mwen, se mwen ki pa goumen, paske m pa kenbe. Pandan m wè moman difisil la, m wè obstak la, m pa afwonte obstak la. M te sipoze afwonte l. Menm m gen lòt nèg m mennen enben yo te rete yo menm yo fè seleksyon yo jwe pou ekip yo yo al nan lòt ekip andeyò jwe pou vyolèt jwe pou resin m ap site non moun y al nan ekip andeyò yo yo defann yon ti bagay kanmenm plizoumwen Pandan ke lè yo te kòmanse fè kòb, mwen m pat ko kòmanse fè kòb. M te ka ap travay wi, men yo te sipèsta. Mwen m nan ap viv pou Restin ak Vyolèt, Nès te ki Nasyonal, nou nan HVESTA. Donk apa gen moun ki ap fè l de kado, de òf, l ap vwayaje, l ap vwayaje tou sa. Donk, se konsa sa ye. Ebyen. Map di nou kenbe rèv nou. Mache avèk rèv nou. Pa dekouraje kèlkwa sa nou konn fè. Sa nou konn fè. Pi piti bagay nou konn fè. Fèl byen. Gen konfyans ke nou fèl byen. Epi kenbe l. Siklòn pase, move tan pase, tè tranble, loray gwonde, kenbe l. Still fè l byen. Pa lage. Epi, n ap jwenn rezilta kanmenm. N ap soufri. Paske n konnen peyi nou moun banka de moun. Moun pa pran moun fasil pou grandi a moun. Men n ap jwenn rezilta a kanmenm. M pa janm bliye sa. M t al nan repetisyon Delta Force Konpa. Paske m te konn chante konpa tou. M al nan repetisyon Delta Force Konpa. Alex Séraphin, chantè Delta Force Konpa, m regrete memwa paske yo di m li mouri, m pa konnen. Mesye Zak mwen m pa gen nèg kap vin metem deyò la a non sa e mwen k fòme djaz sa e mwen k fòme djaz sa pa gen nèg kap vin metem deyò la a si yon nèg konprann li ka vin metem deyò la a fòl ta fòl ta djab fòl ta djab li gon yon bagy ki gon gwo pyè ble epi lap lonjel lap montrem li dim men mwen k fòme djaz sa Gracia Delva ka vin la a Li site non plizyè lòt nèg ankò, Gazman ka vin la, ke yo deja gran, m pap gen pwoblèm a, men pou yon nèg vin la, yon ti chantè w vin la, epi pou konprann pou vin pran lalan menm pou mete m deyò, m ap manje w. Tout nèg ap zap, ok misye, blag l ap bay la, ranse l ap ranse la, ok misye, blag l ap bay piti, ok misye, piti ou ka degaje w, bon bagay kenbe la, bay, Tan edikasyon, li pap grandi avèm, men Gracia ki deja grandi, lap asepte Gracia, lap asepte Gazman, li deside lòt non atis, men mwen menm ki fè lap grandi li pap pranm poul grandi avèm. Se mantalite ayisyen. Yo pap pranw anba pou grandi avèw. Si Bondye fè youn dakò pranw anba poul grandi avèw, se kenbel fò. Men yon sèl bagay mdi w, mache avèk rèv ou. Mache avèk rèv ou. E sa w konn fè a, fè l byen e kenbe l.